Kote Alexia? Kote l? M panse l te nan salon an wi. Epa l pa la? Kounye a kote l fè la? Men l sanwont vre mesye pou jan m pale avè Alexia avan yè. Pou jan m pale avè Alex. Enh bon koman nèg ayisyen sa yo fè ye konsa koman yo fè alèz konsa m pa m sezi wi lòt lan li santi l alèz li jwenn tout sa l bezwen anyen konsa yo ye m pat janm konsa. Oh! Paske w antre lòt la Ayiti. Retire l nan pouse bourèt. Pou l pa pouse bourèt ankò Ayiti. Pou l pa chaje machin. Ou mete l nan yon peyi miyò ki pou fè l gon lavi miyò. Li fè sa l vle. Li soti jan l vle. Kòmsi lakay li ye. Kòmsi l peye kay. Ayayay mesye a la de nèg mesye nèg ayisyen. Haa. Nou bon pou pri an. Men yap jwenn avèm tou. Mwen menm wi eeyy. Kanta poul pa ta jwenn avèm m ta pito fèl pase sou tèt. Poul pa ta jwenn avèm e sou yon pi. Map fèl mache nan kay sa. E lèl panse lap ka vle soti li pap ka soti paske mwen fèl fè tout sam bezwen. Lave veso, lave kilòt, fè manje, kouvri kabann, pase twal mouye. Paske se pou sa m te antrel. Poutèt li antre li paka travay poul remèt mwen kòb Kem depanse pou li yo. Nèg sa yo lave veso tout bagay nèt hein paske nèg sa yo enkwayab mwen mèt chita tann li poum wè kotel soti paske kotel ta ale paske mwen m anndan map met rad sou mwen m pansel nan salon an bon mwen mèt chita tann li paske nèg sa yo pap kite sanwont aayy.

Tout kòm vini m pa ba ou yo. Bon travay kounya m pèdi travay wap fè kajo tout kòm m tap bay yo kounya pou pou remèt mwen yo. M pap nan e m pap soti nan kay sa ou pa m te di m tap soti kounya m pap soti nan kay sa se la map rete e fòk ou wap peye wap peye bil wap peye tout bagay e fòk ou pou w kite m nan kay la la ou wap pèdi tou m pap soti e w fè kaka map bat ou met sou.

M oblije di Chavandy. M oblije pa ka di Chayou ankò. M pa t bezwen tande l tou. Lè w di l la, ki sa l konn fè? Paske m pa ka konprann. M soti, pran konsa w moute sou mwen. Men lè w pa gen dwa soti san w pa avize moun kote w fè, ki kote w ale. Non.
Sa k fè l? M se gason.
Mwen se gason. M gen m gen tout dwa m pou m soti, pou m fè sa ke m vle. Sa ka rive m pap mennen yon fanm anndan lakay ou an. A ki dwa? Paske m konnen kay sa se kay ou l ye.
Ki bò w t ap mennen m nan? Heheheyy!
Anmwee w depase limit. Ou vini te mennen fanm tou la? Men tande, tande.
Men poukisa w chwazi ap fè m pase antrè? Depi lè m antre a, lè m te fèk antre te gen yon lanmou. Te gon lanmou, men m vin ap travay, mwen kòmanse ap chanje ansanm avèk li. Men sa k fè sa menm? M ta renmen konnen. Paske, kounye a m kòmanse santi, m santi m pa menm moun nan ankò. M santi m pa menm moun nan ankò. Sa w gen la? E dèfwa m santi, m santi lè w pale avèk mwen, ekrimen m ta di w m sou kò, m pa twou byen mèt. Mwen pa santi m ka ba w kou. Enben w gen yon kreyè k ap moute, ki pa l ap pouse nan do w. Gade wè ou wè baz. Ou wè? Se madanm mwen ye kounya. Ou konn sa. E depi lèm Ayiti, ou wè m t ap plenyen nan pi wo, m te di w cheri, m pa santi m ka ret san ou, men lè m vini pito m te ret Ayiti wi. Ou san wont. Tounen Ayiti non. Pou al flannen anba bal. Tounen Ayiti. A ou renmen pou se vre w ret la vre pou w ret ye. Humm. Si w te sik ou ta konnen kafe wi gason. Men malerezman e rapadou ou ye. Si w te sik ou ta koule kafe.
Ou wè lavi? Sa lavi genyen?
Èske w wè nan soufrans sa m ye a? Se ou k mete m ladan l. Paske se ou k fè m vini, m di w li ankò. Ou di pito m te ret nan bouse bourèt. Wi. Wi, m te oblije fè l Ayiti pou m bay tèt mwen lavi. M pa t vle al vòlè afè moun yo. Ou konprann? M pat pral rale zam sou moun pou m ap pran sa ke yo genyen. M pran men bourèt la mwen m te ka fè ke m pouse bourèt yon fason ke mwen menm pou m ka viv. M regrèt m depanse lajan m pou gran mèsi e s on frèt m met nan bouda m pou kale m. Ki lajan sa ou depanse a? Lè m vini m pa gentan remèt ou tout? Mwen m t ap travay, se kounye a m pèdi travay mwen wi Chalanti. Sonje kay sa li pa pou ou se mari m ki mouri kite l pou mwen. Kite mele m a Mawou men ou aprè Mawou fin mouri an èske ou pat konnen fòk ou te pran lòt nèg? Fok ou te konn sa, gade. M pa ta pale ou fò avan kouko sa anndan lakay ou a non. Si marim te gen pouvwa l te dwe kase kou anndan kay la wi. Paske ou fè twòp angran anndan kay sa l mouri kite pou nou. E sa w tap renmen? Wi paske kay sa se swa de mon fwon lajan de mon pòch.
Sèlman Chavandy. Map tande w. Mpanse yon lè wap pran konsyans wi. Evre, m ta renmen wè lè sa. Kilè lap rive. Ou gen pou pran konsyans.
M tap swete sa.
Paske si jounen jodi an, m antre nan peyi a, pou se konsa wap maltrete m, e m se mari w, ou pa janm vin piti. Yon lòt fwa ou pa engra tou. Ou pa janm vin vizaj mwen. Lè m te vini an m te kòmanse bon. Vizaj mwen te kòmanse ba. Men kounye a m fini. E tou m kon bagay m toujou ap di, wè manman, wè limena manman pye krab sa yo, wè, wè, wè limena pye zonyon sa yo. Men fi m frekan nèt kounya men la manke m dega. A di depi wè se ladan yo te pran. Oh oh. Wè depi se ladan yo te pran. M te gentan wè fòk sa te rive. A di m gentan pran nan limena pye krab. Jounen jodi an plis, ou plis kwè ke nan netwaye zong ou. Serye sou pa tranpil nan mete w deyò isi a. Wap metem deyò? Wi. Epi si w wè sa m pap soti non. Sa rele visye? Si w wè sa m pap soti non. Sa rele gen frèt? E! An an pale. Bon an nou kite sa tande. An nou kite sa. Ou wè jan wap pale a? E m gon sipriz pou ou. Ah!
Okala, ou ta resi fon bon bagay depi lè w vin nan ti tèt kay mwen. Gade, ou se madanm mwen, m vle fè w konprann, dèfwa w ka wè m ap monte, m ap di de bagay, men se pa fòt mwen. Paske se gason m ye, m oblije pale ansanm avèk ou konsa. Paske gen de lè m gen yon bagay ki pran m, se yon kalòt m ta ba ou, m rache figi w, men non! M lakay ou, m oblije poze m. Men Shalom di, tande. M gentan mare w mare w nèt. Ok.
Fè m yon gras. Epi w ap vin dous. Fè m yon gras.
Si m ba w fil, si m pase bè, w ap pale epi w ap vin dous. Non fè m yon gras, kite m viv. Paske w s on ti jèn mwen ye, ou s on jèn tou. An nou viv pou nou ka gen yon bèl vi. Silteplè. Depi se sa w vle.
Depi w mache nan ligne kesyon w vle an. Men, m pa mame l o plis di m, lè w vese w rat kaka w, ou mèt pipi, gen de lè w fè espre menm ou kouche sou tab la, m pipi nan kilòt yo pou m ka al lave. Non cheri, sa pa fèt. Wouyy, si w pa vle lave yo m ap pran lòt nèg k ap fè. N ap mal lave yo, tout se mwen menm. Men dèfwa m santi m pa bon. M pa santi m nan vi m ankò. M ap pran lòt nèg. Pa gen vi pou mwen. Chilyen yo ap fè l wi. Tèl renmen adore fi.

Yon fanmi ret yon fanmi. Ki kote w vle rive?
Tande m. Sa w gen w ap mete dous konsa? M gen kouzen m nan.
Ki kouzen? Masnè Pòl. Ti patnè w konn n ap tande ki di w Masnè Pwodiksyon. Ki eske li Masnè Pwodiksyon? Tande, tande, tande, tande.
Tande koze. Li gen pwoblèm.
Ou konnen tou li gen, li gen, li gen madanm. Sa gen manman l? Tande, li gen madanm.
Manman l? E w gen yon kay la mwen, kay ou an gwo, gen plizyè chanm. Kay ou an gwo. An nou fè yon bagay. Ede m pou w fanmi m nan. Men lè l vini, m ta swete ke w viv pi byen avè m. Pi dous. Pi alèz pou yo wè gen yon vi. E m toujou ap fè lwanj pou ou. Ebyen w ap pran met la pou m ka viv byen avè w oubyen. Tande, tande, tande, tande, tande, tande. Li vin pèdi travay li. Apresa ankò?
Kounye a l vin pa ka peye kay. Bueno ki mele m. Lè moun w ap travay ou dwe gen kote pou sere. Li di m. Nan sa l te konn sere l ap pran yo. Li di m li vle vin jwenn mwen. Li vle vin jwenn ou. Ou pa di l ou pa gen kay?

Ou byen nan bal chanm ki dèyè. Paske chanm yo avide se mwen avè w kap viv la. Ou konprann? Eske w dakò? Kounye a ou pral vin met moun la pou moun ap veye lè w ap fè manje ban mwen, konbyen kuis poul ou ban mwen. Ou pa di m anyen non.
Men sa w vle m di w? Kisa w vle m di w? Jan sa ye la a li pa ase pou mwen. M oblije gen yon lòt chay met sou kont mwen ankò. M pral oblije fè pwovizyon pou plis kòb lemwa. Bil dlo a ap vin pi chè, bil kouran ap vin pi chè.

Bon Levo kije ou kite m la pou kont mwen. Kèt! Ou kwè manzè ap dakò pou kouzen m nan vini? Men an tou le ka, an! Malgre m di l sa, m panse l t ap rache m wi. Bon li t ap pale pi dwòl avè m wi. M p ap kite kay la non. Paske si m al nan lòt kay, kay chè nan peyi sa. Pito m rete nan vye kay sa la a, e pou kouzen m nan ta jwenn yon kote tou pou l rete. An atandan ke l jwenn yon travay. Pase si l vini la a m ka pi bon. Jan fanm nan ap fè m pase mizè la a l ka pa fè m pase mizè konsa. Ke l vini. Ooh! Mèsi wi Jezi. Madanm nan pa tèlman rache m jan ke m panse l t ap rache m. Ooh m pral pran Manouk si m fè w byen pale. M te nan lari an la.